An depi de pwogresyon ki parèt genyen nan vèb sa yo, demande, chèche, frape, demande ta parèt pi piti, gen yon aspè pasivite ladan l, ou fè yon demand, chèche nou wè gen plis aksyon ladan l, Alòske frape li menm li gen yon nivo daksyon ki ankò plis elve. Sepandan, biblikman nou te wè ke demand pa pou moun ki piti, bebe, nan levanjil, demand li regade tout moun, kèlkeswa laj ou, kèlkeswa tan de konvèsyon, kèlkeswa kominyon w avèk Bondye. E de fèt, tout moun kapab mande mal. Tout moun kapab mande twòp,

Se yon fason pou yo pouse yon moun pase alaksyon. Ou pa kapab rete chita nan kwen lakay ou epi pou w panse se la ke bonè, richès, lajan, travay, etc. Tout bon bagay sa yo ap vin jwenn ou. Mache chèche, pa dòmi san soupe. N ap dakò tou ke pawòl sa a li gen sans negatif. Gen jan yon moun bat kò l epi li tonbe nan sa l tonbe a, Ebyen sa ka pouse ke yo di, Mache chèche, pa dòmi san soupe. Il en est de même lòske yo di, Sa w ap chèche a, w ap jwenn li. Sa w ap chèche a, w ap jwenn li, li rarman itilize nan sans pozitif, nan sans ke yo di w ale, ankouraje, kontinye. Sa w ap chèche a, w ap jwenn li, se souvan yon menas. Nan tan lontan, andeyò, si yon granmoun di w sa w ap chèche a, w ap jwenn li, Se tou senpleman paske li reyalize nan wout ou ye la a, malè ka rive w. E si malè pa rive w, li posib se li menm tou ki pase w de twa kout sentiwon. Yon ti rega sur le verbe chercher an grèk la pouse nou poze kesyon sa a, Chercher quoi? W ap chèche kisa menm? Dzetewo Referans Strong 2212, Se vèb sa a ki tradui pa chèche an franse, men an grèk li genyen plis detay. Zetero sinifi premyèman chèche dan le bi de twouve. Se pa yon rechèch ki vag, bon sa l fè l fè, mwen ka jwenn, mwen ka pa jwenn, se chèche

pa vle di ditou chèche nan tèt cho, chèche san w pa pran san w, chèche san w pa reflechi. Dzeteo li enplike yon kesyonman, fò w poze tèt ou kesyon. Se pa kouri al chèche epi w ap jwenn, paske ou dwe pran tan pou w reflechi, chèche par la panse, ou dwe pran tan pou w medite. Se egalman chèche par le rezonman, chèche an sentèwojan, w ap poze tèt ou kesyon. Donk, Ze te ou an grèk di nou moun k ap chèche e k ap jwenn nan, se moun ki reflechi, se moun ki pran tan pou l chita pou l reflechi nan sans ke moun nan li medite, l ap fè lespri l travay, li tounen sou sa l t ap chèche a, li poze tèt li kesyon, m ta kapab di li menm gen senaryo nan tèt li, li gen dè ipotèz ki poze, li gen plan A, li gen plan B, donk se yon moun k ap panse. Yon moun k ap chèche, k ap jwenn, se egalman yon moun ki pa pè, a yon sèten moman, kanpe e poze tèt li kestyon pou l mande, Èske wout mwen pran la a, au regard de but ke mwen genyen an, puiske li vle di chercher dans le but de trouver, èske wout sa a efektivman l ap mennen m nan sa m ap chèche a? fò m poze tèt mwen kesyon. Epi fòk mwen pran tan tou pou m poze tèt mwen lè bòn kesyon. Nan sans sa a, chèche pou jwenn nan kapab pran tan. Alò ann di mye l ap pran letan ki l fo. Paske pa gen anyen de gran.

La konesans de Dye, lentelijans, la sajès, yo konpare yo avèk yon moun k ap chèche larjan, yon moun k ap chèche yon trezò. Bagay sa yo, ou pa jwenn yo a la sirfas. Sa mande tan, sa mande plan, sa mande refleksyon, sa mande kestyonnman. Avan ke Jezi Kris li itilize vèb zeteo a nan Matye chapitre 7 de le vèsè 7, ki dènye fwa li te itilize l? Ebyen, se egzakteman nan Matye chapitre 6 le vèsè 33, e nou sòm toujou nan kontèks Sermon sur la montagne. Chèche premyèman le wayom e la jistis de Dye, e tout sè choz vous seront donne par dessus. Premyèman, se le tèm pwoton an grèk, referans 34412. Pwoton, li sinifi premye an tan ou an lye. Se sa yo ta rele aspè spasyo-tanporèl, e dan le tan e dan lespas se Bondye dabò. Pwoton li vle di premye dan le ran, e anfen li sinifi dabò, oparavan. Donk, nan zafè chèrche a, nan sans grèk dzetewo, Jezi Kris te deja atire atansyon sou le fèt ke si gen yon rechèch ki priyoritè, ki primòdyal, ki prensipal e an tan e an lye e an ran, se la rechèch di wayom e de la jistis de Dye, e sa a ba nou okazyon pou n fè yon bak sou premye pa ke nou te fè a, piske nou te aprann ke apotre Jak li te di nou nan Jak chapitre 4

Chèche wap jwenn se pa yon fòmil majik. Se pa resite pou resite l 50 fwa pa jou men se pou w aplike sa li di an, wap chèche wap jwenn, si wap chèche nan lide pou w jwenn chèche dan le bi de twouve. Anfen wap chèche wap jwenn si w fè tèt ou travay, dze te ou, chèche, li sinifi chèche a rezoudre, par la panse, par la meditasyon, par le rezonnman, e sitou an se pozan lè bòn kestyon. Bòn meditasyon e bòn refleksyon se frè Marcson Julien.